Men gen de klas ki te tèlman difisil atis e e lè yo bay lè yo bay e nòt lè yo bay nòt nan klas la e moun nan ki pi moun nan ki fè pi gwo pwen an fè 30 pou san Monchè, si nèg ki fò nan klas la fè 30 pousan, e mwen menm, nan kisa ou lage m la? Chapit 3 nan Haitian United, jodi a nou pral pale de eksperyans nou te genyen antanke elèv Ayiti. Monchè, lekòl Ayiti, Se te yon epizòd ou konprann. Paske mwen mwen te lekòl lise, lise lise nasyonal Filip Gerye epi ou konnen lekòl lise se kòm dega di sa chak koko klere pou je w se son sistèm preval ki te ki te nan sistèm lekòl leta Ayiti. Sa m vle di pa la se ke, monchè, e w wè m wè w la, chak koukou klere pou je w, ou konprann sa m vle di w. Si w vle fè manifestasyon, pase pran m, nou pral fè l ansanm, ou konprann. Apre sa, w vin nan klas, Pa gen kote pou chita monchè al nan lakou a pou wè kote ou wè yon moso blòk yon bagay konsa monchè pran moso blòk la nan lakou a vin anndan avèl epi wa chita sou blòk la pa gen bagay oh sa se plas mwen oubyen nan lekòl lise a ou tande sa se plas ou plas ou kote atis se vini bonè E make sure ou jwenn ou jwenn yon plas pou chita apre sa va bay bay plas ou konprann epi m sonje nan tan pam bon mwen konbyen kòb 35 dola ayisyen pou ane a yeah man Se sistèm sa l te ye pou mwen. E pa pou di w tout moun Okap te menm jan. Gen moun ki ale nan lekòl prestijyez, ou konprann sa m vle di w. Men mwen menm, se nan Lycea m te ye la, ou konprann sa m vle di w. Nèg ap bat bèt, ou konprann. E malgre kondisyon an te. te kòman m te ka di sa e te vrèman difisil nan lekòl la men sa pa vle di sèvo yo sèvo timoun ki al nan lekòl la te te brize ou konprann paske nou nou patisipe nan tout konkou ki te genyen tankou e e konkou nasyonal konkou e konkou lokal epi lise nasyonal Philippe Guerrier avèk lise Boukman Se se te 2 lise sa yo m kwè n te gen Okap. Monchè si si lise Nasyon Afrik genyen pa genyen nan yonn, lise Gou Boukman genyen nan lòt. Epi I mean li fè sans si si lòt lekòl prestijye yo genyen nan lòt bagay tou paske ou konprann e anviwònman yo te te te vrèman suitable e kòman m te ka di sa Anviwònman te vrèman e, e yo te vrèman ankadre kote yo te a. E, men, kant il saji de lekòl a lise, ba yo, ba yo te tòf. Men li te yon, men li te yon, kòman m te ka di sa? Li te yon vrèman, li te yon eksperyans ki te vrèman remakab, paske, malgre tout, e. konfò nou pat genyen yo, sa yo te sanse yon sans de motivasyon pou nou paske lè pwofesè chwazi pa vin fè kou a, ou konprann sa m di w, gon ti blòdè, gon ti blòdè nan klas, nan klas la, misye, misye fò menn ou konprann, nèg yo fò menn, misye di a, pa okipe nou ti mesye e m pral fè kou a. E misye pran lakrèl la atis, li monte tablo a, li fè kou a pou nou epi mwen m te plis bon nan bagay matematik, bagay chimi tou sa epi lòt blòdè yo yo te plis bon nan literati, literati fransèz avèk lòt bagay ekri yo ou konprann sa m vle di w. M te fè ti deraje m tou men Ou konnen. Yeah, yeah, so, um, epi, li te gen yon yon pwofesè yo rele pwofesè Kenston. Kenston. M m tande misye mouri kounye a. Men, monchè, tout pwofesè lise yo, se, yo fè kou nan gwo lekòl yo tou, nan lekòl prestijye yo tou, ou konn sa m vle di ou. Se jis, ou konn, ou konnen, lekòl leta. E, kòm nèg la di sa, kòb la, kòb la asire. Epi menm si nèg la pa tèlman sousye de elèv de elèv lise yo e li toujou li toujou touche ou konprann men se pa tout nèg se pa tout nèg ki pa sousye ou konprann enben e pwofesè pwofesè Kenston son nèg e li te li te konn kondi bisiklèt pou l vin li pou l vin fè kou yo ou konprann epi malgre e elèv yo ap bay ap bay ti presyon bagay sa yo yo kèk fwa yo flat e yo etire van nan nan bisiklèt misye tout sa misye vin fè kou a ou konprann e misye te gen anpil respè nan nan lekòl la ou konprann e pwofesè chimi bagay serye ou konprann epi banm wè ki lòt bagay ki te gen ankò. Mwen m pa tèlman m pa tèlman yon moun ki ki pale tout sa paske m te vrèman akote mwen ou konprann men men men m te m te m te m te gen konsyans de sa k t ap pase akote m ou konprann paske mwen m wè ti medam yo m wè ti blòdè yo m wè nèg k ap fè jènjan tout sa monchè m pa t janm ka fè jènjan nan lekòl mwen vrèman ou konprann paske m pa tèlman m pa tèlman renmen pale pase sa epi Um, so yeah, li te, li te, li te vreman enteresan. Mwen, mwen fyè de, de lekòl m te pase Ayiti, paske Lise Nasyonal Filip Gerye, se te yonn nan lekòl ki te, malgre e kondisyon yo pa t reyini, nou, nou te toujou e, nou te toujou respekte nan, nan moun ki gen plis ke konesans ki, ou konprann, ki fè tout, ki fè tout bagay yo nòmal, ou konprann sa m vle di w, epi, Amen bel bel bel bagay bel bagay ye se sel pwoblem m te gen avek e sistèm edikatif ayiti a se ke nèg yo nèg yo vin fè kou a avè w men yo fè w konprann yo fè w konprann y ap aprann ou sa y ap aprann ou an men se pa pou peyi a se jis Oh ok, wap gen konesans sa, menm gentan konnen ou pa pral ou pap al itilize l nan peyi a vrèman, se si w jwenn yon chans ou kite peyi a petèt ou gen dwa itilize konesans sa yo. Se se ideyoloji sa m te jwenn nan lekòl pa m nan, m pa konn si l te si l te eksperyans tout moun men se se ideyoloji sa ki te ki te ap fè aktyalite nan lekòl la se tankou Monchè, mete bèt sou ou, epi ou pa janm konnen, ou gen dwa lage pye w nan lòt peyi epi se konesans sa yo ki mete w deyò, ou konprann? Yeah. E chans pou mwen, m gen, m te gen opòtinite pou m te kite peyi a, men gen anpil nèg ki te vrèman, vrèman entelijan, pi entelijan pase m, ou konprann sa m vle di w, e nèg yo, e kèk nan nèg yo pa jwenn opòtinite a, monchè. Se tankou m te ka di se yon se yon entèlijans gaspiye paske potansyèl nèg sa yo te gen an, yo te sipoze nan nan gwo konpayi ap fè bèl lajan, ap fè gwo ap fè e envante bèl bagay ou konprann paske nèg sa yo nèg yo fò men ou konprann. Mwen salye tout nèg sa yo konprann e nap konnen ki moun nou ye non mesye nap konnen ki moun nou ye m pa tèlman sonje tout non nèg yo men nap konnen ki moun nou ye nou te konn ap travay e m pa sonje non kòman yo di l an kreyòl ankò men on branch de matematik ki fè te wap wap e wap chèche je de èks je de igrèg epi bagay sa yo wè mwen m te bon nan bagay sa epi tout nèg ki ki fò yo yo jis pat konprann tèlman kòman ou fè bagay yo yo vin kote mwen konsa m vle di m di a mesye apre lekòl la la nou pral nan tèl legliz tèl legliz nou pral itilize tablo nan legliz la ou konprann Epi n al n al travay ba yo ansanm epi tout kote m fèb nèg yo nèg yo kouvri sa ou konprann. Epi nan nan shell la e mwen m te m te rete chanpe mwen menm sa vle di te gen yon yon yon yon gaz yon gaz yon stasyon de gaz ki ki nan chanpe yo rele l m kwè yo te rele l shell shell yon bagay konsa epi chak swa nou ale anba anba e Anba lanp lanp lanp gaz la pou n al etidye ou konprann non. Nèg ap repete leson la n ap fè ale vini. N ap repete leson la ou konprann pou nou sonje bagay sa paske lè l rive nan klas la yo pral mande n pou nou resite yon bagay konsa ou konprann oh man bèl bagay bèl bagay men gen de klas ki te tèlman difisil atis. E lè yo bay, lè yo bay e nòt, lè yo bay nòt nan klas la, e moun nan ki pi, moun nan ki fè pi gwo pwen an fè 30 pou san. Monchè, si nèg ki fò nan klas la fè 30 pousan, e mwen menm, nan kisa ou lage m la? Men bèl bagay men, bèl bagay, bèl e, non bèl bagay men, bèl. Bel konnen e bel memory bel bel istwa men ou konprann m paka tann pou m gen pitit pou map pou map e rakonte bagay sa yo avè l ou konprann m di a jan w wè papa w ye la monchè bagay yo te diferan bagay yo te diferan Tout sitiyasyon sa yo koz li fè lavi yon jèn ayisyen, m pap pale de timoun 2000 non, m ap pale de avan 2000 ou konprann, li fè lavi moun sa yo like flavorful, se tankou m te ka di sa, gen anpil bèl koulè ladan l ou konprann. Si n ap pale de e sijè edikatif nou gen dwa gen anpil anpil bèl bèl bagay nou ka pale de sa si nap pale de jèn jan nou gen dwa anpil bèl bagay nou ka pale de sa epi si nap pale de paran ayisyèn kòman e kòman yo te ap trete nou tou sa epi nou gen anpil bagay nou ka pale de sa epi Yon bòn tan kanaval epi al fè vakans, al andeyò, al keyi mang, al, ou konprann, tout bagay sa yo, se anpil bèl bagay yo ye menn, ou konprann, so, bèl bagay. Yeah, pale m de ki kote ou te al lekòl epi ki esperyans ou te genyen pandan ou te lekòl epi Yeah, yeah, fè m konnen de kèk bagay enteresan ki te fèt pandan ou te lekòl Ayiti epi Ou byen lekòl segondè. Yeah, so jodi a se te esperyans ou te gen, esperyans dekòl an Ayiti. Haitian United chapter 3, let's do it!